It's depend on you. Eske w janm konnen defwa e ou menm ki limite tèt ou? Eske w janm konnen defwa se ou menm ki panse ou pa ka fè si, ou pa ka fè sa, sa pa t fèt pou ou, oh, kiyès mwen ye, kote m soti, kisa m te etidye oubyen whatever it is. So, you put a limit on your work, you put a limit on your life, you block yourself. You put a big big big gate in front of you just because of that Ou pa ka leve Ou gad tèt ou nan glas Ou wè ou manke yon bagay Tomorrow ou wè ou manke yon bagay And then ou still ap mache avèk manke bagay Ok Ou wè ou sipoze fè si ou sipoze fè sa Epi ou leve nan demen maten ankò Ou dòmi ou leve ankò Ou di, yeah, fò m fè sa, fò m fè sa. And you keep procrastinating. You keep pushing it for another time. Ok. If you keep pushing it for another time, when you gonna get it done? Si w chak jou w ap mete l a demen, w ap mete l a demen, ki lè w ap fè l? And then, e lòt bagay ki sipoze fèt yo. E lòt, e, e, e, bagay ou sipoze antre an ligne de compte yo. E lòt travay, e lòt misyon, e lòt projè. ki petèt sou wout ou bi ki adisyone avèk pwojè sa w ap travay sou li a? Ki lè w ap fè l? Ki lè w ap travay li? Ki lè w ap mete l an aksyon? Paske ou pa t se si ou pa t se la, sa vle di ou pa ka responsab yon ofis, ou pa t se si ou pa t se la, sa vle di ou pa ka petèt fè yon travay nan biwo, oubyen paske ou pa t se si ou pa t se la, ou pa ka gen own bizniz ou? Hell no! Nèg sa yo ki milti milyonè kounye a ke non yo ap site tout kote a ou konn kisa yo te ye? Nèg sa yo ki milti milyadè k ap wonn de wold lan ou konn kiyès yo ye? Kisa yo te ye? Gen nèg ki t ap dòmi atè nan garaj, gen nèg ki pa t gen kote, gen nèg ki te homeless. Ann pran egzanp Steve Harvey, Steve Harvey was homeless and now li gen yon pakèt lajan kote l ap fè moun kado lajan lè l vle. M pa pral pale de Jeff Bezos paske l gen biznis, m pa pral pale de Elon Musk paske l gen biznis, men avan yo te gen biznis la, avan moun yo ye jodi an la, hey, they go on the mirror, they watch theirself, they say, hey, you gotta be somebody tomorrow, you gotta be someone, you has to be a rich one, hein, limit sa w mete nan tèt ou a poukisa? Sa l ap itil ou? Ou pa vle moun bò lakay ou rayi w, ou pa vle moun nan zòn nan rayi w oubyen moun ki te konnen se pitit entèl ou ye, pitit entèl t ap vann fab, entèl t ap vann savon, l t ap vann chabon, whatever. Pa bliye se chabon sa, se fab sa, se savon sa, se klowòks sa, se tabak sa ki mete w moun ou ye jodi an. Se kafe sa, se pen a manba sa, hein, se ti pate oubyen pwomennen, ze bouyi, fig mi an ki fè edikasyon w. So si manman w te papa w te nan nivo sa e l fè edikasyon w sa ka rive w pa fin lekòl m pa blame ou sa ka rive ou pa al nan inivèsite m pa blame ou sa ka rive tou ou pa petèt rive nan yon nivo ke tout moun te ka ekspèk m pa blame ou paske chak moun gen sitiyasyon yo nan vi an men ann itilize moman sa tou malgre m pa al nan inivèsite m gen lòt bagay m ka fè gen bagay ki tankou ann pran egzanp yon nèg ki fè yon restoran. ki ap mache mache mache li pa oblije chèf li ka hire yon chèf an pwen nèg Facebook lan li pat li pat li pat yon jeni nan nan nan teknoloji men la yon bann jeni nan teknoloji pou l fè sa l gen jodi an en anpil nan yo gen gen ladan yo tou ki te ki te gen tan jeni men anpil ladan yo pat gen tan jeni so he what's going on so put your put your head on your shoulder and then travay mete tèt ou an plas Gen sakrifis pou fè, gen pa dòmi, gen pa manje byen, gen manke, gen pa poko abiye chè, men pou pran lajan sa pou envestil. Ou byen pou pran moman sa pou panse avèk biznis, ou byen pou panse avèk yon pwojè, ou byen se se se yon ka wap achte, ou byen yon machin wap achte, whatever sa li a, sa w gen nan calendar w la, sa w gen nan agenda w la pou fè a, you have to do it. It's today or tomorrow, because if you not doing today, Tomorrow is not gonna worth anything Because sak nan lespri w lan se lespri w tankou son wobo Sa w rele an se li k kòmanse travay Se menm jan lè yon moun ansent li fè yon pitit So timoun nan pa janm pran tete Depi w pa janm met timoun nan nan tete l pap janm voye lèt ba ou Men imedyatman timoun nan kòmanse souse tete a di Hey you know what you have to produce milk So li voye work la ale Les brenn ou kòmanse travay epi l pwodui lèt Period So se menm jan tou Biznis ou vle fè a Pwojè ou vle fè a Se hey you know what

Pou wap di ou menm kote a. Malgre ou ta fè 14 an lekòl plis inivèsite pou yap mande ou ey kisa ou regle ou menm kote a. Ou map chache job a m fè dis a map ta a map panse a yon bagay la a anyen pa mache non men bagay yo pa bon ey. By saying that you know what happen you call the bad vibes on you. You call all the negative one. To come over you Hey no Sa pa mache Sa ap mache Anpil moun etidye medsin epi yo pa yo pa travay nan lopital Anpil moun etidye politik yo pa janm nan gouvènman Anpil moun etidye administrasyon yo pa janm yo pa janm run office Men yo fè lòt bagay Yo fè lòt bagay ki a pi ki petèt swa similè oubyen ki ale a lopoze Men yo gon opsyon se wout sa pou yo fè se sa kap trase chimen yo. Lòt pwojè sa w mete sou pye a e li kap trase chimen an pou omwen o final pou yo vin rekonèt ou kòm yon gwo administratè oubyen pou yo vin rekonèt ou kòm yon gwo politisyen oubyen pou yo vin rekonèt ou kòm yon gwo medsen, yon gwo achitèk, whatever sa li a, yon gwo doktè, yon gwo avoka, nenpòt sa w vle ye a. on gwo machann, on gwo komèsan, on gwo klinè, on gwo mekanisyen, so ki ki kote se se al tra se al pote al pote bokit lwil la nèg la fin chanje nan machin nan al jete epi on lò bal on konsèy epi l di ey sa w ye men pou w eksplike l ou di a men ki sa w gen men ki sa w konn kòm domèn ou many many etan donnen w te bezwen yon djòb yo on starting djòb on starting work on starting stuff pou w ka pou w ka mete tèt ou nan sou menm ling nan Sote an komanse nan al jete lwil pou nèg la men apre lè w fin jete lwil la e ou vin sipèsta tou wi. Enene yap peye w pou jete lwil la ki pwoblèm ou gen. You need to start something today. Start limit yourself. Take off the block. Take off the gate. Open the gate. Ok, broken it. Oh, mpa konn sa w anvi fè. Today you have to do something. Make yourself own work. Put yourself on the battlefield. Batay pap janm fini sou latè non zanmim. Depi lè w te aksepte pou fèt, lè w te aksepte pou manman w te pouse w sou latè, ou kriye pou lèt. Ou bezwen lèt la, manman w konnen w bezwen lèt la men fò w kriye anvan. Tout ou pa kriye rele anmwe, aay, aay, li pap janm ba ou l. Ou goumen pou w rale, ou kòmanse mache, y ap bat pou yo fè w mache, ou tonbe, figi w kraze, ou fè de kèk pa yo kontan. Lè w kòmanse mache ankò, ou tonbe kraze bagay, y ap kale w. Yo fè yon pakèt bann bagay pou montre w anyen pa janm fasil. Apre sa, ou fè yon bann tan pou w al lekòl. Yo peye lekòl la pou ou epi y ap bat ou anndan lekòl la pou w aprann leson yo. Apre sa, ou fè katòzan. Lè w fin fè katòzan, ou panse ou fini? Non, fò w ka al nan inivèsite. Lè w fin al nan inivèsite, ou tande ou fini, ou gen yon lisans, ou tande non fò w gen metriz. Lè w fin gen metriz, non fò w gen doktora. E lè w fin gen tout bagay sa yo pou w al travay, yo di w konsa fò w gen senkan eksperyans. Kote w ap kòmanse? Se yon kote pou w kòmanse pou w gen senkan eksperyans lan. Pou montre w lavi pa janm fasil. Si w chita la ou mete yon plat manje devan w, ou pa janm pran kiyè a, ou pa janm mete l nan bouch ou, ou pap janm manje. Sèl si w ta malad, ou ap peye yon moun malgre sa. Oubyen yon moun ki vle rann ou sèvis ap vin rann ou sèvis. aprann sa. Anything, anything is easy. Nothing, nothing, nothing not coming to you if you're not if you're not fighting for it. So you gotta put yourself on the battlefield and stop fighting. Start the fight. Because jodi a ou goumen a yonn, demen se yon lòt ap vini kanmenm. Pa enkete ou. Ou mèt te mutile sa w pran an. Ou ta te kraze son e premye moun ki vini e premye pwojè a. Ou mwen premye pwoblèm nan ki vini a. On lòt ap vini kanmenm. Paske youn pa mache san lòt. So e ou menm ki pou mete mete an miyon sou ou. Mete rad konba ou sou li. E pi baton. Jan li di nan mizik lan. Yon konba re tyon konba. So kon nou ap batay so mete ou pre. Ok? So think about that. Think a Benji Perot!